Men yon lòt kote k gen moun fou ankò nan legliz, yon bann pastè moun anraje. Bon, bon, bon, e, e, e, tande, tande, gran Vensan, bout a men l. Yon moun fou konsa w ap kite yon pil moun devan l. Yon bon jou, misye ka pran manchèt li, li koupe tèt pi fò anndan, w ap di m te, bon, ekri l yon kote, mesye, nou konnen m pa konn pale bagay m pa bezwen. Gade pou w wè si Amel p ap fè yon dega nan Dèlma anvan lapolis mete l yon kote pou machin pa frape l. Gad pou w wè.
Cheri, ou konnen m renmen manyen bouboun ou. Cheri, ou konnen w gon bèl bouboun. Bob se papa pèp. Se youn nan moun ki te gen yon pozisyon trè klè sou dosye pastè Amel Lafleur. Menm avan ke l te tonbe nan deriv sa jodi a, Bob se, li te konstitiye tankou se yon lansè dalèt, pou nou pa di pwofèt, ki t ap eksplike, si leta ayisyen pa pran yon rezolisyon ansanm avèk pastè Amel Lafleur, Distans pou yo pran rezolisyon sa a ebyen l ka gen anpil deriv ki koze nan sosyete ayisyèn nan. Toutfwa anndan videyo sa ou pral gen posiblite ansanm avèk nou pou reviv kèk pawòl Bob C te konn di de Pastè Amel Lafleur. Tande ansanm avèk nou, pran san w e pran tan w. E sitou, pataje l ansanm avèk yon lòt zanmi pou. Toutfwa anndan videyo sa gen koze wi, ou pral tande anpil koze. N ap kòmanse pou. Li gen atis ki rele Oky James, nou sonje l frè sevè ki te konvèti aprè ki te deside pou l tounen nan lemond ankò paske l te di genlè anndan an pa gen anyen, moun yo konn ap chante deyò a pa gen anyen men genlè anndan an pa gen anyen, li tounen deyò a ankò sitou de kote yo pa gen anyen. Toutfwa, li gen yon reyaksyon ke l fè sou rezo sosyo ki fè ti bout videyo sa viral, kote ke li tap chante yon chante rasin epi ta sanble lwa moute ansyen frè a. Toutfwa nou pral fèw viv sa anndan videyo sa ki se yon bagay ki choke e etone anpil moun paske frè a te kòmanse chante anpil chante levanjil. Pastè Marques Dumerant ki se yon opozan fawouch a pastè Amel Lafleur Ebyen l reyaji nan dosye sa. Anpil nan nou konprann sou dosye pastè Amel la. Li pa yon bagay piti. Li pa yon bagay piti. Sa.
De moun sa yo se tankou se lèt ansanm avè sitwon, moun sa yo pa janm ka alèz. Yo youn toujou ap voye toya sou lòt ebyen sitiyasyon sa k pase la se moman pa pastè Makès pou ke l kapab voye pale ansanm avè pastè Amel Lafleur. Anndan videyo sa w pral genyen chans pou ke w kapab tande an son e an imaj pastè Makès Dumeran ki t ap eksplike ki reyaksyon sa kapab genyen e kisa ki anplè desizyon sa pastè Amel Lafleur te pran pou ke li te kapab fè demonstrasyon sa yo ansanm avèk yon pitit fi l, li fè konnen ke gen anpil pawòl si moun yo t ap dekòtike yo, yo kapab wè l gen anpil bagay pastè an pa deklare men ki konn fèt. Toutfwa, ou pral genyen posiblite pou ke ou kapab tande ansanm avèk zòrèy ou e gade ansanm avèk denawè w. Komisè Jacques Guy Lafontant fè konnen ke pastè Amel Lafleur kapab pran antre 1 an a 6 mwa prizon pou atak a la pudeur li tonbe an kontravansyon ansanm avèk lwa 283 nan kòd penal ayisyen an. Komisè a te afime sa ke li pral gen pou l poze pastè Amel kesyon e nan rezilta ki ka tonbe yo pastè a genyen pi piti 6 mwa prizon l ka pran li kapab ale jiska 1 an. Yon enfraksyon
ki pini pa la lwa penal.

ki mande pou ke yo kapab fèmen legliz pastè Amel Laflè an, pran lisans li, epi pou federasyon pastè yo kapab pran distans ansanm avèk fòm de moun sa yo ki ap vin fè pale levanjil la mal. Bagay la rèd wi, nou genyen ministè dè kilt ki mande pou pastè Amel Laflè kapab vini nan reyinyon ansanm avèk yo, pou dosye vyòl li a e ansanm avèk deblozay sa a ki pete sou entènèt la pandan jou yo akoz demonstrasyon pastè Amel Lafleur tap fè. Bagay la rèd wi pou pastè Amel Lafleur, pandan anpil moun te bliye dosye Stéphanie Jean Pierre a, ebyen pandan deblozay sa a pete, ministè dè kilt tou pwofite pou ke l kapab vin poze pastè Amel kesyon paske li di sa ke map wè la a Mwen te panse se manti ke yo te konn ap bay sou dosye vyòl la, men sa a fè m doute trè fò yon aktivite konsa te kapab pase, ebyen vin reponn kesyon Ministè dè Kilt nan dat ki ap 5 janvye 5 janvye 2023 a a 11 è nan maten l ap genyen pou ke l kapab parèt nan Ministè dè Kilt. N ap raple w ke Pakè de Pòtoprens te mande l pa Komisè Jacques Guy Lafontant pou l te prezante nan dat ki ap 4 janvye 2023 a 10 zè. Sa vle di se yon dezyèm reyinyon ke l genyen la ansanm avèk yon lòt enstitisyon nan peyi a. Toutfwa, bagay la kòmanse mangonmen nan men Pastè Amel Lafleur. Menm ke li fè yon videyo pou ke l kapab mande ekskiz, eseye eklèsi ansanm avè pitit fi l la, e l mete yon nòt de près deyò, men ta sanble sa yo pa sifizan pou enstitisyon sa yo nan peyi a ki la pou ke yo kapab jere byennèt popilasyon an. Pwovèb kreyòl yo di anpil wi, li gen yon pwovèb ki di konsa, lè w devenn, lè t kaye kase tèt ou, ou konn kouche o milye epi w pa kouvri, ou kouche atè w pran sou kabann. Si ke nou kapab tande Pwofèt Makenson ki ap pale de Pastè Amel Lafleur, Ka a gra. Menm pou em ane 2022 a pat twò mal pou mwen. Gen anpil bagay m pat espere wè ke m wè an 2022. M asiste Ajantin kap chanpyon an 2022. M asiste pastè kap fè krèy nan legliz. Paske misye ap pale se tankou se yon moun ki pi bon men nap raple nou ke Pwofèt Mackenson nan fen ane a li gen yon foto ke l pibliye sou paj li si tout fwa se te yon videyo Li ka se li menm ki te devan la jistis nan moman ke nap pale la. Paske foto sa, nap metel sou ekran an pou ou, pouke ou kapab wel, se yon foto ki te fè anpil, anpil pale. Kom li pa te video, li pa genyen tout ampleur sa ke sa Pasteur Amel Lafleur genyen an, men loske nou tande reyaksyon Pasteur oubyen Profèt Mackenson, se vreman tris paske nou sonje mesye sa, janl konn ap pale ansanm avè fidèl li yo, li fè konnen ke li pral fè otèl pou yo. Loske yo gen yon moun yo pral nan otèl ansanm avèl, Li gentan konnen yo a prale ebyen yo pa bezwen al sere vin fèl fè kòb la imajinew yon moun konsa ki moralite ki nivo de moralite kel gnyen pou kel kapab jije pastè Amel Lafleur tout fwa tout moun te kapab pale men lè nou tande pwofèt Makenson ki foure bouch nan koze a nou di ah ka grav. Men yon lòt kote k gen moun fou ankò nan legliz Nan legliz Yon bann pastè moun anraje Bon tande tande gran Vincent bout amel Ann serye Ann serye mesye Ann klè Non mesye ann klè Ann klè Yon legliz ki gen yon bann ti jèn k ap vin mande Bob bous detid pou y al aprann patisri pou y al aprann bwodri pou y aprann kouti Amel achte 3 bag bout amel achte 3 bag li di sa yo m marye avè yon. Yon vakabon nan legliz la k gen zye sou yo wè avè m avan epi pandan l ap fè blag avè yo a sou chè a l prezante bay 3 madanm li epi li fè timoun yo vin nan ti reyinyon espesyal lakay li bon yon moun fou konsa yon moun fou konsa w ap kite yon pil moun devan l yon bon jou misye ka pran manchèt li l koupe tèt pi fò anndan w a di m te bon ekri l yon kote mesye nou konnen m pa konn pale bagay m pa bezwen gade pou w wè si Amel p ap fè yon dega nan Dèlma avan lapolis mete l yon kote pou machin pa frape l gad pou w wè. Yo di moun fou a fon sòti yè bout a menl bout a menl misye fon sòti yè mwen mte misye pou mwen misye son gran vensan misye kanpe an dizè dis misye kanpe an dizè dis avèk yon awogans estrèm misye se lawogans pèsonifye misye son moun fou mwen mdi nou sa. Si yo kontinye ap kenbe misye a nan pale sou chè moun ki anba chè yo na wè ki dega lap fè bon son moun yon moun al chita devan bout amel ki tandel jodi ap preche levanjil ou pi anraje ke misye misye gon foli grandè misye gon foli frekan bon misye son mal fèt deja yon endifòm yon bosal yon makawon yon gwo djo. Yon gwo jesnè donk yon moun ki ret tande li donk ret tande l Nadim te di nou sa toutan l ret nan lari an se plis deblozay l ap fè pou mond evanjelik la s on wont pou mond evanjelik lan e si lajistis poko bezwen msye donk ke pwòch li yo met kòd nan kou li men. Toutfwa, n ap rantre nan videyo sa jan ke nou te di w nan kòmansman an. Frè Sévère, ki se Oky James, Ki te ap chante yon chante rasin epi lwa moute l. Minis la di, ebyen ni deyò ni anndan pa gen anyen, ebyen li deside pou ke l kapab poste l deyò a la, ebyen anpil moun santi yo deranje paske atis la te gentan rantre anndan legliz, si w ale sou youtube w ap jwenn plizyè mizik levanjil ke l te gentan chante ki se yon desepsyon pou anpil moun, se sa k fè videyo sa li vin viral. Mwen pa kwè se paske li atache ansanm avèk kilti l oubyen li gen lwa, li kwè nan sa desandan l yo te kwè men vrè pwoblèm nan se paske li se yon moun ki te gentan ap vann tèt li kòm kretyen. Li menm gen yon paj sou entènèt la ke l te kreye, ke l te rele tèt li Frè Sevè. Jiskaprezan, paj sa a, li la a. Tande reyaksyon pastè Marques Duméran sou dosye pastè Amel Lafleur a. N ap raple w ke 2 moun sa yo, yo pa janm zanmi. Men lòske yo jwenn posiblite pou yo pale de lòt, yonn p ap manke w. Tande ansanm avèk nou Pasteur Marques Dumeran. Guys kòman nou ye? M ta renmen anpil nan nou konprann sou dosye pastè Amel la. Li pa yon bagay piti. Li pa yon bagay piti. So, kèlkeswa kote ou branche, menm lè w ta yon moun legliz, men gen konsyans ke aksyon an pa bon. Mete konsyans ou ke aksyon an pa bon. Yon nèg pa ka pran pwòp pitit li. Yon demwazèl ki pa timoun. Pou ta pran l, pou mete l chita sou peni w, sou pretèks w ap anseye moun. E an plis, pou ta di ke lè w bezwen eseye yon bagay, lè madanm ou pa la se sou li pou w eseye l. Ou deklare. Li konn domi avw sou menm kabann ou make love avey ou oh se mennaj ou bo yon gwo demwazel konsa sou tèt bouch nou non stage sou chè men sa depase la ki ekskiz yon moun pral bay la zanmi m vin gen tansyon amel komanse avili tèt li paske pa gon moun legliz li vle pale li menm lap avili tèt li. Moman an rive pou lavi li pwòp tèt li. Jodi a nou mèt ap chèche tout ekskiz ki genyen. Sa pa gen ekskiz. Yon nèg pa ka monte ak pwòp pitit ou pou mete chita sou pyenou pou di m w ap anseye moun. Kisa k pwa di m wè la m pa ka diskite. Pa gen moun ki ka diskite pou Amel te manyen Stéphanie. Ou ka ba l bwè bagay tou kouche l. Dayè si w di l konn kouche avè l. Ou make love avel. Souka peze dèyèl soumoun. Souka fèl chita sou afèw. Soumoun. Elè nou a de. Kòm ou dil konn dòmi avèw. Bon elè nou dòmi ansanm. Sa egzajere. Son moun paka di anyen men fòk tout moun wè sa egzajere. Kounya pou moun ta defann bagay sa tou. Se menm moun ou ye avèl. E sèl fanm kap. kouche sou mari yo wi ki kap defann Amel nan sitiyasyon sa kote moun serye pral defann Amel la sèl fanm kap kouche sou maril ki ka fè sa depi yon fanm ap defann Amel konn son moun ki nan sitiyasyon an tou wi gade koze mesye bon nan kisa moun ye la bon ayiti menm omwen fon jès menm lè yo di pa gen leta omwen fon jès fon kou fon kou montre omwen bon. Ayiti gon ti rès ki rete toujou mwen montre mwen fon kou mwen fon kou ah sa sa sa pral egzajere nèt talè se kouche pral fè moun kouche ouvè pye w epi mete afè la ladan l gadon peyi mesye pou bèl pou gon pou gon bèl jèn fi konsa epi pou pran l. Pouw pa vinil konsa. Kounye a ki jèn gason ki pral vin ranmase pitit sa pandan li kouche avèw ou make love avèl wap peze dèyèl lap chita sou klòch ou ki gason serye ki pral pranl la oh mwen leta ayisyen fou kou. E pou koulye a, n ap envite w tande ansanm avèk nou reyaksyon Pwofèt Mackenson sou dosye pastè Amel Lafleur an. Se yon bagay ki ba anpil moun lapèn paske Pwofèt Mackenson, li se yon moun ki pa ase kredib pou l ta pale nan yon dosye konsa, paske mesye sa fè anpil koze tou sou entènèt la. Toutfwa, lòske w devenn lèt kaye kase tèt ou, pastè Amel Lafleur pa ka di anyen paske se li menm ki te ekspoze tèt li. Mwen menm pou em ane 2022 a pat twò mal pou mwen. Gen anpil bagay m pat espere wè ke m wè an 2022. M asiste Ajantin k ap chanpyon an 2022. M asiste pastè k ap fè krèy nan legliz. an 2022 e lontan lontan nan legliz se bagay moun te pi pè peche fanm a gason jodia yo nèg yo pranl yo fèl sou chè nèg ap moutre timoun kòman pou fè kwazman anndan legliz wi sa ap pase anndan legliz nèg ap moutre timoun piti pou bay fi tap nan dèyè ou imajine w gon timoun kal lekòl. Mwen menm m pa met tifi m yo nan lekòl kote ki gen fi sèlman ou gason sèlman. Oubyen yon jèn gason ta bay pitit mwen yon tap paske l wè sa ap fèt legliz. Ou imajine yon dife k pran nan Vaykàn? Youn nan medam yo vini di m gen yon jèn gason legliz la k ta ba l yon tap. Won gazolin yo lage. Gade yon dife k pran nan yon pay kann. Kounye a pou wè se legliz k ap fè edikasyon, k ap montre. Se sèl bagay yo pa montre moun fè wi. E rete. Se sèl bagay yo pa montre timoun fè. Sa a. Yo moutre timoun lave, pase, fè manje. Men lòt yo, y aprann li pou kò yo. Kounye a m wè pastè li k ap fè pastè legliz e li k ap moutre jèn fi oubyen jèn gason kòman pou fè kwazman. Dan pouri toujou gen fòs sou bannann mi. Gon lè m ap pale mwen di pou ledikasyon. On fanm ta sipoze fè nenpòt bagay pou fè edikasyon pitit ou. On lè m'ap pale konsa. Mwen di, lè w fè on pitit papa l pa okipe l, pa lage l pou l'al devni kidnapè, vòlè, asasen. Se yo k vin Izo, se yo k vin Ti Lapli, se yo k vin Babekyou, se yo k vin tout. Se yo k vin chèf gang lè papa, se paske yo pa gen on papa k leve yo k fè yo vin gang. Se manman k lage yo pi se papa lage l lage yo ki fè yo vin gang. M di madanm fè nenpòt dyòb pou okipe pitit ou a, si l le fo, yo bliye mo sa wi, si l le fo si w ta jwenn menm kouche w mèt kouche. M te di sa. Ministè dè kilt rele m pou sa. Minis kilt la rele m li di m kòman m fè ap preche moun yo pwostitisyon anndan legliz la. Direktè a di m monchè bagay sa pa fèt legliz. Jodi a. Pou an dan legliz bondye. Pou ou nèg ap bo. Ak on fi sou chè ki pa madanm ou. Epi ou chita sou on chèz epi ou fèl pase pye l. Kòman yo rele sa jena? Moman kwa kwe kwazman. Bon gade mouvan m pat konnen. Bon m pat konn sa yo non. Kounye a imajine w m gen yon ti pitit lakay la sa tèlman gen lespri m pa vle ti piti kite telefòn nan men l pou l pa wè bagay sa yo imajine w Mama ta wè bagay sa ou imajine w Kòlni wè bagay sa bon Teya ta wè l Teya ta pral met kòl ni chita pou l fè kwazman an an Teya ta wè bagay sa li ta pral di kòl ni vini wè ann fè ann fè sa papam te fè a olye ki chaje ak timoun pou edikasyon sa w vle bay timoun piti dèyè lak bon gade men sa map di a gade pou tande yo ri sa kap ri a 5 an yo genyen wi ou imajine w 5 3 zan timoun nan li ka kòmsi sa map di a tèlman bon pou li lap ri. Imajine w si mal moutre l sa k ap fèt la. Dayè kòm lakay mwen gon lwa tout moun tout fi lakay mwen dwe renmen lè w gen 30 an, se sa k fè m pa pè. Gade, yo ri m. Gade nou sa yo gade m yo ri Nan tèt yo di m kilè pèdi yon fèy E sa yo di wi Nan tèt yo e sa y ap repete la Papa m kilè pèdi yon fèy Mwen menm m pa pè sa k pase a Lakay mwen gon lwa gon prensip ki pase lakay mwen Ou gon laj pou renmen. Konprann mwen? M pa kwè yon pastè legliz gen dwa pou l ap montre yon madan marye kòman pou l fè avèk mari l. Dayè bagay sa labib di se lè w marye w ka al nan bagay sa yo. Labib di pa manyen pa touche avan lemaryaj. Se apre lemaryaj tout è posib. Si nou pap fè legliz nan konpa fè legliz map wè si la jistis pap tras yon egzanp a m nève sa deranje m si e mwen menm la lè isit la peyi a kraze lè isit la yo kite vin fèmen legliz mwen m tap gade tout manda sou tout peyi gade isit la ta bon gwoup nèg vin la. Kòm m pa gen ou konnen m pa gen bwa dèyè bannann mwen, m pa gen lajan e pòv m ye pitit malerèz, ou ta pran yon gwoup nèg m pa t fè m pa fè gran klas, m pa gen m pa gen nèg ki ki gen kondisip mwen ki nan jistis m ta pran yo ki te vin fè menm la men sa fè tris sa fè tris ou imajine w timoun ki ki sibi vyòl. ki sibi kadejak k ap asiste yon bagay konsa, sa ka twomatize l. Konprann mwen? Sa ka twomatize yon jèn fi k sibi yon bagay konsa, sa k ap fèt la. Men n ap priye pou sa pa rive. Lontan se bagay moun te pi evite. Legliz depi ou tande yon fi fè manman manman m te legliz nan sèt men lal fè mande yon pastè l pa wèl wi. Aktyèlman nèg yo tèlman fè bagay la lib ou ka gon fidèl la ki nan la sèn ki nan tout aktivite legliz la se gade w gade w wè vant li ap moute la lap gade w menm jan wap gade l nan je wi. Epi men gwosè ti pil vant li doubo jou pas. Ou pa ka di l way non. Imajine w ki pa marye, ou pa konnen l gen relasyon epi ou wè vant li ap gra. Epi l pa menm pè w menm epi l parèt nan maten l di w bonjou pas. A e pas lòt legliz wi. Pastè lòt legliz tankou batis, advantis, temwen jewova pase mrenmn nan legliz pam nan e dayisyen nan prizon miyou nan mòg kiyès ah mpatap mouri sou ou anw timoun ou lajenès mpa konnen ou marye mpa konnen ou te fiyanse ou pat prezante moun ou parèt gro dimanch maten ak vant ou anfle la vin dim bonjou pas mpatap souse tankou drakila. An men, an men m bay piyay vre. Fè yo lòt kote. Lal mache lòt kote, sa fè m ba nou garanti al mache nan yon lòt asanble. Pa vin mache isi a, pase depi w mache isi a, ou mache nan legliz tonton makout. Ou pa tann lè pou renmen, fay. Gen timoun, timoun pa nan renmen, e bay renmen bay granmoun, moun ki pare. E moun ki prank pou renmen. Ou poko pare ou poko travay lekòl ou ye tann lèw e 2023 a genlè pap dous non nan kòmansman ane a nou wè twòp bagay nou tande twòp koze wi oh! Pou wè enstitisyon moral yo k ap fè dezòd. Moral yo k ap fè dezòd. Nou gen moun nou pa t janm wè, pase ane a te tou al avè yo, men jodi a nou wè gen moun nou wè la a. Kòm m pa t fè anyen, m pa fè yo anyen k mal, e wè m rete m pa wè yo. Gen moun nan, konsa legliz di a gen move moun. Pou m pa t ba nou nimewo pye m lè n vwayaje a. Nou tounen la a, nou vin ak de men n de pye n ap gade m nan je m ap gade nou nan je, dyaspora yo. Yo pa pote anyen non. M gen Fidel ke m gen ennan m pa wè wi, jodi a m resi wè l, jodi a premye madi nan mwa a. Nou konnen a midi sèvis sa ap fini, sèvis jodi a ap fini a midi. Men anvan l fini, premye, se dimanch lan m tèlman adore an espri e an verite. Ou konnen se premye dimanch nan ane a m te rive vè le trône e jodi a m anvi mennen pèp jèn sa a e anwo. Konbyen moun ki pral avè m? A midi m ap fini ann fè yon ti moute avè m non moun ki te konbyen moun ki te beni dimanch lan ki te la ke santi santifye ke santi depi nan samdi swa wi nan la sèn wi. Depi nan lasen samdi swa n kòmanse santi bagay la wi dimanch maten nou rete konekte m te santi onksyon an nan nan samdi swa bagay nèg yo pa vle m fè a m pral fè l la e m gen 21 jedi spesyal jedi premye jedi gerizon tout moun konn sa premye gerizon nan ane a fò m fè l. Premye gerizon nan ane a fòm fèl pase gen moun se sèl janvye lap wè isi a sa m gen garanti sou li gen gwo gen revelasyon k fèt nan fen dane gen moun fè rezon pri premye janvye jiska jodi a la ki santi mwa sa se mwal kpwann mwen delivrans kap fèt la fòl fèt mirak kap opere a fòl opere nou prale eske nap moute.